Merci David, bonsoir, bonsoir tout patisipan ki sou live la jodi a, ki sou zoom la jodi a. Mwen kontan la ansanm avèk nou pou ke m kapab pale nou de yon sijè ki son pasyon pou mwen. E franchman m vrèman kontan, m vrèman eksite pa rapò avèk sa m prale prezante nou la a ki se kòman nimerik la kapab enpakte sektè evenmansyèl an Ayiti disi 5 an. Bon, etan done ke se yon domèn m ap evolye ladan l deja, m kapab di ke Li vrèman enpòtan non sèlman pou patisipe epi envite yon lòt moun vin patisipe ansanm avèk ou. N ap avanse, n ap avanse. Ok. Se vre mwen menm mwen nan sektè la men M pa m pa kwè ke nou tout la ki ap patisipe ansanm avèk nou, nou oblije konnen, nou oblije nan sektè an tou. Se vre nou tande pale de evenman, nou patisipe nan evenman anpil fwa tou, nou fè evenman men nou gen dwa pa konnen ki sa yon evenman ye. Alò pou n kòmanse n ap ba ou definisyon ki sa yon evenman ye. Yon evenman se tout sa ki rive. Pa egzanp, nou tout nou sonje 12 janvye 2010. Ki sa ki te pase? E se te yon kokenn chenn evenman, yon bagay ki rive ke nou menm nou pat menm konnen jiskaske l te rive. Men moun ki te la anvan nou yo, lè e se lè l vin pase epi yo sonje te gen yon evenman konsa k te ki te rive, ou di mwens nou te konn tande pale de li nan lòt peyi. Men evenman an pa sèlman rive san ke w pa atann, gen evenman ke ou menm ou pwodui a yon moman done. Pa egzanp, nou pral wè diferan kategori evenman ke nou genyen epi ki tip evenman sa yo pa kategori. Premye kategori evenman nou genyen, nou genyen evenman ki fèt nan fanmi nou. Pa egzanp, lè yon timoun fèk fèt. ke se swa frè w oubyen ke se swa ou menm ki marye epi ou gen yon timoun ki fèk fèt, se yon evenman, anpil fwa nou rele l se yon evenman ere, nou gen anivèsè, ke se swa anivèsè de nesans, anivèsè de maryaj, gen moun depi se fèt yo, fèt yo pa ka pase inapèsi, fòk yo fè gwo selebrasyon, gwo seremoni pou sa. Gen fiyansay yo, gen maryaj, gen e pou maryaj la nou plis konnen li, paske jeneralman an Ayiti depi yo pale de event planner, yo wè se maryaj. Alò ke event planner pa pou maryaj sèlman. Sa se pou, maryaj la se yon tip ki fè pati de kategori devenman. Gen reyinyon anyèl de fanmi tankou ou gen fanmi akoz diferan aktivite ke yo gen yo pa gen tan pou yo rankontre. Lè m pale de fanmi an se pa fanmi senp lan ki konsitye de manman, papa, pitit non. Fanmi, reyinyon de fanmi kote ke Chak moun vini, sa ki marye, sa k poko marye, sa k pral marye, sa k gen timoun, sa k poko gen timoun, yo reyini, matant, kouzen, tonton, yo reyini epi yo fè yon gwo reyinyon de fanmi, dèfwa yo konn manje ansanm, tout bagay, epi tout sa ki pase nan fanmi an pandan peryòd de tan an, y ap pale, dèfwa tou konn gen moun ki ajoute nan fanmi yo ke nou pa menm konnen, se lè sa tou konesans tou fèt. Gen renouvèlman dè ve de maryaj ki se yon tip devenman, fèt danfan, apre nesans timoun nan, chak fwa se anivèsè li, nou envite fanmi, zanmi vin selebre ansanm avèk nou. Epi gen desè yo tou ki se yon lòt okazyon pou ke fanmi ke nou pa wè lontan reyini pou nou rann on dènye omaj a de moun ki te chè pou nou. Epi gen lòt ankò ke nou kapab ajoute ki pa nan lis sa a. Dezyèm kategori evenman ke nou genyen se evenman sosyal yo. Evenman sosyal yo, mwen plis ap pale de sa ki ap evenman ke nou genyen an Ayiti yo. M pa pran o pwen de vi mondyal. Menm kan dèfwa nou kapab fè referans avèk kèk evenman ki konn genyen nan lòt peyi kòman nou kapab enspire de yo menm, men pou egzanp yo m plis pran yo pou sa ki konn fèt nan peyi a. Pa egzanp nou konn gen fèt patronal yo, Chak moun nou gen swa nou soti nan yon pwovens dirèkteman oubyen nou gen fanmi nou ki soti nan yon pwovens. Nou konnen fèt patwonal yo, tan konn tande se fèt tèl sen, tèl legliz, se nan tèl zòn. Epi lè konsa, yo fè gwo fèt. Gen fèt chanpèt, gen fò ki konn fèt, festival. M sonje gen senkan de sela, e yon premye janvye m pat vle nan kesyon m te vle kase koutim nan m pat vle nan kesyon fè soup batay epi mwen menm avèk tout fanmi mwen nou leve nou di nou pral pase e fèt debi dane yo an pwovens epi se konsa nou rive n ale lavale de jakmèl epi lè n rive n ap vizite menm lè n gade gon kote gon foul moun ki reyini. Kounye a n di nou pral gade. Epi lè n al gade m tande se yon festival ki la. Epi nou mande ki non festival la, m tande se Festicap. Epi efektivman se sou yon tèt yon espas ki trè elve kote ke dè santèn de moun nan zòn nan reyini pou yo kapab monte kap. Timoun, granmoun, fi, gason, tout kalite, nou tout reyini la, gen manje, gen mizik, tout kalite, epi se la rankont yo fèt, retwouvay, tout bagay, yo di ou se yon evènman anyèl, chak premye janvye, moun Lavale reyini pou yo fè festival kap yo la. Epi bon, nou byen kontan, nou te gen timoun yo ansanm avèk nou ki te gen lontan ki pa monte kap, Achte kap, tout moun kòmanse nan monte kap. Nou gen joune komemorativ yo, tankou nou gen lè ewo endepandans nou nan peyi Dayiti, kote ke genyen kèk aktivite ki konn fèt nan sans sa, pou kapab komemore e memoryo sa yo te fè pou nasyon an. Konn gen konsè, e ke nou konnen ki swa ki konn fèt bò lanmè, swa ki konn fèt nan yon espas, ki diferan kote. E pi gen konkou anyèl de bote, se komineman yo konn rele yo mis, mis tèl vil, mis tèl kote. Ankò ane dènyè mwen fè konesans avèk yon konkou de bote, lè sa se Tigwav mwen t ale. Se te fèt Tigwav e pi pou fèt Tigwav nan mwa dout, yo t ap fè yon konkou de bote, epi lè n ale a se te, yo te nan peryòd final la. Nou t al pase 3 jou epi vin twouve ke 3 jou n al fè yo, se 3 dènye jou pou mis lan, se 2, se, mis lan pa t gen tan kouwone pandan nou te la a, men gon pakèt aktivite ki te fèt, dènye moman fò nan konkou la, nou te prezan, tout kalite bagay. Epi gen lòt ke nou kapab ajoute ankò nan pou kategori sosyal, kiltirèl e atistik pou kesyon evenman. Alò, m pat gentan di sa avan m kòmanse, si tout fwa nou gen de kesyon, pa ezite poze yo, m ap tann yo. a nenpòt moman nan sa m ap di an la a. Swa nou kapab reponn yo alafen oubyen depandamman de pètinans kesyon an, nou kapab fè yon ti kanpe nan prezantasyon an pou nou eksplike ou, pou n ba w repons lan. Genyen evènman spòtif. Konnen ayisyen, nou se yon pèp ki renmen foutbòl anpil, nou renmen spò anpil, men se sitou foutbòl. M pa pral pale de koup di mond, m pa pral pale de lòt gwo aktivite ki mondyal ki konn genyen yo, men m ap plis konsantre m sou sa ki konn fèt isi an Ayiti. Pa egzanp, nou konn genyen chanpyonat foutbòl entè antrepriz. M sonje dan le tan te. kòm il fo, te gon yon chanpyona ki te konn, ki te kòmanse gen anplè, kote diferan antrepriz nan peyi a te konn ale voye ekip yo al patisipe. Mwen menm, m sonje m t ap travay Kapital Bank, m te marenn ekip Kapital Bank, sa vle di, ke se swa nan antrenman, ke se swa lè yo ap jwe mwen ap toujou la e menm lè yo pap jwe tou paske depi avan m tap travay nan kapital bank m te konn patisipe nan chanpyona sa. Konn gen chanpyona entè katye, konn gen chanpyona entè egliz epi nou konnen ki trè repandi nou konn gen klèb e foutbòl nou yo resin e kòman kavali de leogane

Konn gen konpetisyon de jeu de table epi konpetisyon de karate, de judo e de taekwondo ke nou konnen tout tan depi n ap swiv nan nouvèl spòtif nou toujou tande yo ap pale de sa. E dènye kategori evenman ke nou genyen se evenman kòporatif oubyen evenman pwofesyonèl yo. Ou byen pou n ranplase pwofesyonèl nou te kapab di evenman dantrepriz yo. E pou antrepriz nou konnen nou gen antrepriz a bi likratif, nou konnen nou gen dezantrepriz a bi non likratif. Pou evenman sa yo ou konn wè yo òganize de seminè pou anplwaye yo pou kapab mete plis e, kòman m te kapab di, ensentiv pou kapab plis e angaje yo anvè konpani an. Dèfwa konn gen team building, team building nan li te kapab se nan yon nan yon restoran ke yo planifye epi yo di bon tout moun ap vini yo ap pral aprann fè yon resèt nouvo. Oubyen tou, yo Li posib ke yo ale nan yon espas, m sonje m t ap travay nan yon konpani, gon lè nou te ale nan yon klèb, nan Petyonvil klèb m sonje nou t ale, nou t al aprann jwe gòlf. Dèfwa se yon joune rekreyativ, dèfwa se nan yon espas yo ale yo di bon y ap fè youn oubyen de jou deyò. Kèlke fwa se ant anplwaye konpayi an sèlman dèfwa li konn etann a famiy anplwaye yo, yo kapab vini e patisipe ansanm avèk yo. Nan moman sa a genyen de je ki fèt men se de je dekip, moun pa gen dwa rete pou kont yo paske se yon fason non sèlman pou ankouraje kolaborasyon an men yon fason tou pou youn konnen youn konnen plis Sou lòt, ofi, paske n ap travay chak jou de 8 è, 4 è, dèfwa 8 è, 5 è ansanm, kote nou k pase plis tan nan antrepriz la olye de lakay nou. E sa a se pou ankouraje ke espri de konvivyalite a nan konpanyi an. Konn gen konvansyon, konn gen sware de lansman de pwodui, konferans, vwayaj de rekonpans depandaman de tip de konpani an, si se yon konpani ki baze sou vant, yon fason pou yo kapab remèsye epi ensite lòt moun fè efò, Lè moun nan vann plis ke lòt la, yo konn peye vwayaj pou li, li menm avèk fanmi li ou swa al nan kwazyè, swa al vizite yon vil ke l potko vizite an deyò de peyi a oubyen a lenteryè de peyi an tou. A tou frè konpri plis frè e kote ke yo kapab achte dè souvni. Yo konn òganize evenman tou pou dè kad de konpanyi yo ki prale a la retrèt apre yon nonb dane, lè a rive pou ke nou separe, sa konn ensite ke yo fè yon evenman nan sans sa, sware karitativ, pòt ouvèt, gala, kote y ap remèsye tout moun, founisè, anplwaye, zanmi, moun ki konn fè don, tout kalite. Jan m di nou an, se se pou nenpòt tip dantrepriz ke se swa li a bi likratif ou ke se swa li a bi non likratif. Pa egzanp, konn gen nan legliz yo tou ou jwenn tip devenman sa yo. Konn gen fwòm. Fwa la li pa konn sèlman gastronomik, fwa la li konn fwa pou liv tou, pou vann liv, fwa mizik, nou menm an Ayiti nou konnen, nou konnen Liv an Foli. Depi konbyen dane ki la k ap desèvi e tout yon nasyon, mizik an foli ki pa fèt ankò men nou te konnen l dan le tan. E pi atizana an foli. Tout sa yo se de aktivite ki fèt dan le bi ke pou kapab kominike nou de enfòmasyon. Epi gen lòt ankò diferan tip de fwa ki konn fèt. Ke nou menm nou pa oblije okouran men nan seksyon kominal yo an pwovens yo konn gen diferan tip. Kòlòk, kongrè, nou konnen kongrè karismatik. Non sèlman gen nan nou ki konn ale men gen tou nan nou ki konn swiv li sou televizyon epi Weekend de Challenge. Sa yo se diferan tip devenman ke nou kapab konnen ki plis repete. ke nou plis abitye ansanm avèk yo, ke se swa nan fanmi nou, ke se swa nan kominote a, ke se swa nan antrepriz ke nou ap travay ou byen nan legliz ke nou ap evolye, w ap jwenn diferan tip devenman sa yo ke yo òganize. Kounya a, n ap mande tèt nou, pou ki sa nou òganize yon evenman? Pase, jan li sot defini an, yon evenman son bagay ki rive, men nou te di tou, non sèlman li konn rive, gon seri de evenman ki rive, ki pa depan de nou, men nou kapab provoke evenman sa yo, nou kapab òganize yo. E lè nou òganize yo, pou tèt ki sa? Lè nou òganize yon evenman, son fason pou nou kapab veykile de valè, yon imaj, Pa egzanp, lè w gade nan reyinyon de fanmi yo, moun ki vini ki patisipe, se vre mwen marye epi fanmi m deside fè yon family reunion epi m envite mari m. Se yon fason pou l kapab konnen fanmi an plis. non sèlman nan pwen fò yo, men toutosi nan pwen fèb yo. Men, anpil fwa tou, se sa k fè nou òganize evènman yo, se pou n kapab plis fè part de pwen fò yo, veyikile valè pou konnen ke nou menm nan fanmi sa a, menm kan nou fè Tout ane a, nou ap travay diferan nan kat kwen peyi a oubyen k nan kat kwen lemond, nou genyen on lè nou reyini, youn kontan wè lòt, nou pale, se kòmsi sa k ap pase nan fanmi an, li enterese nou chak grenn ki fè, ki pote non an. E ou menm ki vin rantre nan fanmi sa a tou, men tip de konpòteman n ap atann de ou menm. nan maryaj yo, nan diferan aktivite ke nou fè pou fanmi yo, e menm nan aktivite sosyo kiltirèl yo lè yo ap fè yo nan diferan vil an pwovens, lè yo parèt yo ap pale de vil la, men ki sa yo genyen, men ki, men ki, men ki moniman, men ki enpak istorik ki genyen nan peyi sa, lè w vin nan peyi sa, men ki tip de manje, men ki jan nou ye, vwala, vwala, vwala. Epi, tout kalite sa yo, tout enfòmasyon sa yo ke ou al resevwa pandan evenman sa yo, depi ou wè yo yon lòt kote, oubyen ou wè yon moun, menm si li pou kont li, depi ou wè li ap swa l ap manje tèl tip de manje ou byen gon fason l abiye ou byen gon fason l pale ou gen dwa di a se tèl se moun tèl kote tèl kote tèl kote se pa rapò avèk evènman epi enfòmasyon evènman an te kominike ou ki kapab fè sa. E evènman sa yo yo òganize s on fason pou kapab fè pwomosyon. pou fè marketing. Se sa k fè nou oblije òganize l. Lè nou òganize l, nou planifye diferan aspè ki sa nou vle parèt. Pase pa gen moun ki enterese nan bagay ki negatif. Pa gen moun ki enterese nan bagay ki pap rapòte yo anyen, ki pap fè yo parèt le meyè de yo menm, ki pap fè yo parèt sou bon jou yo. Pa gen moun ki enterese nan sa. E se sa k fè ke ou oblije fè marketing evenman sa. E atra, marketing, youn nan zouti ke ou itilize pou kapab fè marketing evenman sa, ou itilize kominkasyon vizyèl, ou pa. Dèfwa konn gen moun ki konn gen dè relasyonis ki ale diferan kote al pale de evenman sa, konsa tou jan nou ap pale de dijitalizasyon nou vin genyen dè sipò dijital ki vin rantre nan òganizasyon planifikasyon evenman sa ki pou fè pwomosyon, ki pou fè marketing pou evenman sa. E kominikasyon an ki vini an sipò avèk marketing nan, se vis vèsa. Kominikasyon an vini an sipò avèk marketing nan, marketing nan vini an sipò a kominikasyon an pou diferan tip evènman yo. Gen de evènman ki se de, pa egzanp, evènman familyal yo, se de evènman prive kote ke li sible yon seri de piblik ki trè restren. Pa egzanp, fanmi an avèk konjwen yo, timoun, bagay. Men gen de evenman se tou piblik, ki konsène tout moun. Toutotan ke moun kapab enterese avèk evenman, se toutotan l ap gen plis siksè. Se sa k fè kominikasyon ansanm avèk marketing nan, li vrèman enpòtan pou tip devenman sa yo. E se sitou evenman

Men malgre tou, ke se swa evenman an li li prive ou byen evenman an tou piblik, malgre tou genyen de piblik ki sible. Sa depan de tip d'aktivite a nan sa nou sot site la yo. E nou abitye ansanm avèk yo, pa egzanp yon konsè, kote ke pa konnen pyès adan yo yon konsè evanjelik ou byen yon konsè nan mond sekilye a tou yo gen piblik sib yo e tout otan ke moun kapab vini e patisipe pou ke yo kapab vann plis tikè e diferan e e e objektif ke yo fikse yo, pou yo kapab atenn yo, li pi bon pou yo. Sa ki vin pèmèt ke gwoup sa yo vin konnen plis, li vann plis CD, konsè la gen plis moun, yo rantre plis kòb, e diferan prestatè de sèvis yo tou, yo rankontre plis moun tou, gen plis moun ki konnen ke yo ap bay tèl tip de sèvis, tèl tip de sèvis, ou pa janm konnen nan moun k ap vin patisipe yo, pi devan yo kapab bezwen tip de sèvis sa e pa rapò avèk jan ke travay li a te byen fèt, te byen pwofesyonèl, te byen prezante, moun sa a asireman lè l bezwen l ap kapab mande sèvis si gen menm ki konn vini ak kat ki pou si yo vin pale ansanm avèk yo yo tou bay kat ou pa janm konnen moun sa a kapab gen bezwen sa pi devan epi se yo menm yo kontakte. Se sa k fè nou di òganize yon evènman li veyikile imaj ke se swa yon antrepriz, yon òganizasyon, yon ajans. Se imaj, se valè, se prestij ke y ap fè pwomosyon. E pou n kòmanse rapwoche nou de sijè ke nou ap pale a, kòman entènèt la oubyen nouvèl teknoloji yo kapab enpakte Ayiti disi 5 an nan domèn evenmansyèl? Li pa al pi lwen nou ke sa, apèn 2 zan, kote ke nou, mond lan te konnen afè yon bagay yo rele pandemi. Nou te konn li yo nan liv, yo konn pale de epidemi, ou tande pale de pandemi, Nou te konnen epidemi an se vre men pandemi an nou pot ko konnen. Depi an 2020 nou vin tande yo komanse ap pale de bagay pandemi avek covid 19. Nou menm pa bò isit an Ayiti se vre Zafè òganize evenman, li kòmanse pran chè wi, men se pa menm jan l ye nan lòt peyi yo. Lè pandemi sa a vin frape kote ke konfinman kòmanse, gen twa ka nan evenman ki te planifye pou ane 2020 an, ou konnen e te nan debi ane a, twa ka nan evenman ki te planifye yo, tout oblije anile. Ki te yon gwo pèt pou sektè a. Sa se dan le mond. Kounye a sa ki vin pase. Ou konnen jan pwovèb la di a, o gran mo, lè gran remèd. Sa ki vin pase, lè moun yo wè yo nan sektè a, se de li menm yo viv, se de pou li yo panse, se pou li, se li menm ki sous de revni yo. Dayè, sa pote, sa pote yon gwo apò nan chif dafè konsèy de peyi, tankou la Frans, kote ke domèn evenmansyèl la, li pote prè de 600 e kèlke milya de dola nan chif dafè. peyi an frans sa se pou an frans selman wi m pa pale nou pou lot peyi kote ki konn gen gwo chanpyona koup d'europe e koman di diferan lot aktivite ki konn ap fet ke se swa nou o nivo football ki konn ap fet o nivo de basket ki konn ap fet o nivo de tenis wimbledon e roland garros tout bagay sa yo paket lajan pedi Kounye a yo chita, yo vin wè ke akoz pandemi an, yo pa kapab vin o chomaj konsa. E se konsa yo vin ap panse ke fòk yo ta kapab dijitalize evènman an yo. Kote moun yo, se vre leta ba yo pinga, yo pa ka sòti, yo pa kapab reyini nan yon seri de espas pou kapab stope pwopagasyon viris lan. Kounye a yo deside fè, ofri yon seri de evènman anliy. Zoom, ban m di w, zoom n ap itilize jodi a la, li te la avan 2020. Men w konnen pa t gen anpil moun ki te konnen l konsa. Se ra konpani ki te konn ap fè reyinyon, men se te sitou bagay prive, e dèfwa konn gen ti reyinyon, kòm m te kapab di, ant kamarad ou byen kolèg, men jan l vin etann li, jan l vin pran anplè an 2020 akoz pandemi an, li pa t konnen l konsa. Kounye a, moun ki ap evolye nan domèn evenmansyèl yo, kisa yo vin wè pou yo fè? Yo vin wè ke yo kapab ofri de konsè an liy, yo kapab ofri de fòmasyon an liy, e menm ou kapab ale nan inivèsite an liy. E youn nan inivèsite ke map swiv, gen inivèsite Laval, gen de gen de cursus ke ou kapab swiv an liy antyèman. Ou di mwens ou kapab kòmanse swiv yo an liy, epi on pati fòk ou la an prezansyèl. E se apati de pandemi an tout bagay sa yo vin anvizaje. se apati de pandemi an, avan pat konn wèl, e kòman nou fè okouran de sa, yo fè pwomosyon apati de rezo yo, pa email yo voye enfòmasyon ba ou, ou ale sou Facebook, sou YouTube, ou ale sou Instagram, sou LinkedIn, ou gen tout enfòmasyon sa yo, e genyen dèyè toune virtyèl ke yo òganize, kote yo kapab ap pale w de tout avantaj fè pati de yon inivèsite konsa. M pa di se sèl li menm ki fè l non, mwen m se se nan inivèsite Laval mwen te swiv toune e m swiv diferan fòmasyon pa rapò avèk sa. Gen lòt inivèsite ki kapab fè l men gen yon yo mèt deploye yon tèl agresivite pou yo fè sa, Prèske chak 2 semèn yo gen yon imel pou yo voye pou yo ba w ki avantaj ou gen lè w chwazi Inivèsite Laval pou swiv e pou fè yon fakilte ke se swa an liy ou an prezansyèl ke franchman bagay la li pi dèfwa ou te kapab di ou twouve ke moun yo nwizib men yo konnen pou ki sa yo fè li sa fè pati de levenmansyèl epi. Wi, ou swiv de fòmasyon a distans, ou fè, nou fè reyinyon a distans, e menm kounye a w ap wè yon ekspansyon de travay an liy atravè lemonn, ou kapab chita la an Ayiti epi men menm bòs ou swa an Swis, e bòs ou swa an Frans, Boss ou kapab petèt an Afrik diferan kote nan 4 kwen peyi a oubyen nan mond lan, diferan kote. Sa te konn fèt deja. Men jan l pran anplè la, li pa t konsa. M sonje m t ap travay nan yon antrepriz, bon, se vre se te yon miltinasyonal. Wap travay la kounye a la sou m te nan kontabilite, ou gen dwa ap travay kounye a wap antre yon done. Epi yon moman lè w gade w wè swa yon apèl ou yon email vin jwenn ou. Ki kote moun nan ye? Moun nan jis o Brezil. Sa wap fè a lap swiv li an tan reyèl. ou gen rapò pou remèt, w ap pran tan pou rapò la, alò ke lòt moun nan swa li Brezil, swa li Ozetazini, se te sitou kòman nan Amerik la, moun tout peyi, tout moun ki t ap travay nan Amerik la te plis relye, se vre li te an Ewòp tou, Men, yo menm, yo pa t plis, nou pa t plis an kontak, men se te sitou nan Amerik la. Nenpòt kote lè w gade w wè on apèl vin jwenn ou, on imel vin jwenn ou, on moun ki byen lwen epi k ap tann rapò ke ou menm ou pral pwodui a, li menm pou l fè travay pa l. Sa li te rete nan kad yon miltinasyonal ok, ou te twouve ke se nòmal. Men, apre kriz pandemi sa a, Li vin plis ke nòmal pou ke ou la, ou an Ayiti, epi menm menm wap kominike avèk moun atravè le mond. Wap travay ansanm avèk moun atravè le mond. E se menm retonbe sa li gen sou evenmansyèl la. Nan dezyèm pwen nou nan dijitalizasyon de levenmansyèl, wap wè ke Afè tan li pa egziste ankò pou evenman. Ou pa ok se yon bagay ke wap fè la tèl jou jodi a 26 out wap fèl de midi pou 2 zè. Li pa egziste ankò depi bagay la anliy epi non sèlman li anliy pandan evenman an lap anliy aprè evenman e lap anliy pandan yon bon nonb de tan. Byen lontan apre, gen moun ki fin fè yon evènman, yo mouri, yo pa la ankò epi men menm ou ap swiv evènman ke yo te patisipe, ou ap swiv evènman ke yo te òganize. Evènman an li vin, kòman m te kapab di, imòtèl. Paske apre evènman ou kapab ale yon kote. E nou sitou gen YouTube, ou ale sou YouTube epi menm ou jwenn evènman an, w ap viv li, e menm emosyon ki te kapab ap travèse w pandan l ap fèt la oubyen ou te nan sal la, se menm emosyon sa tou pandan w ap suiv li epi k ap travèse w. Avan m kòmanse la, m t ap gade videyo e lansman Euro 2020, kote ke gen Andrea Bocelli ki t ap chante. Epi w ap gade tout e atilri, tout efè ke yo te kreye. Paske lè sa yo an plen pandemi, gen anpil restriksyon, moun pa ka sòti, malgre ke te oblije gen moun prezan nan stad la, men kantite moun ke yo te kapab resevwa, yo pa t ka resevwa l nan moman an. Men yo oblije yo kreye atifis la pou ke malgre se dèyè televizyon ou byen òdinatè ou byen telefòn ou ap gade li, menm emosyon sa ki te kapab ap travèse w an prezansyèl la, pandan ou chita nan konfò lakay ou, ou santi menm emosyon an. M di waw! E chak fwa m ap gade li, paske m renmen, m renmen, m renmen sa, e Se rèv mwen pou ke antan ke yon pwofesyonèl nan evenmansyèl pou yon jou m gen pou m ap òganize yon evenman parèy. E w ap gade tout atifis yo epi imaj ki ap soti anlè yo pran de stad la e fedatifis, yo mete fime de koulè, limyè yo, Son an sòti ou pa ta di se menm jan ou te chita nan stad la pa ou pa pa gen anyen ki modifye nan vwa moun ki konn Andrea Bocelli hein tout kalite bagay sa yo e se sa ke nou menm nou wè ke atrave

Men ou wè inovasyon an ki soti nan doulè a. Ou wè inovasyon an. E pi sa ki vin pase ankò, se oblije ap trakase tèt ou pou sa ankò. Pa egzanp, deplasman, gen atis ou pral envite k ap soti byen lwen, tikè, otèl, transpò, kouran, ou si ke pa rapò avèk kantite aparèy ke w pral itilize yo li.

Se vre ou elimine nan pati sa men gen lòt kote ke ou vin kreye. Se sa fè lè ou nan evenmansyèl ou pa ka rete statik fò a chak fwa non sèlman w ap inove men ou kapab mete konesans ou ajou pa rapò avèk jan evolisyon an prale an. E menm gen kote Òganize yon evènman dijital, li pwoteje anviwònman an. Paske se machin k ap pral deplase, gaz k ap fè e emèt gaz, gen moun ki ap fimen, gen moun yo ale dan yon seri de zòn ki pwoteje, paske se zòn sa yo ki petèt ki te reponn avèk tip de evènman ki t ap fèt la e tout yon ta de. enkonvenyan ke yo elimine nan sans sa. Men, malgre gen enkonvenyan, nou konnen, tout kote ki gen efè pozitif la, gen efè negatif la, men kanmenm, lè efè negatif, pozitif yo pi gwo, ou kapab wè ke kòmsi ou fè yon jan pou kapab elimine, w ap travay pou elimine pwen negatif yo. Pa egzanp, yon evènman ki dijitalize, li rann evènman an plis aksesib. M chita la, m ap pale lakay mwen, epi ou menm ou kote ou ye a, w ap tande mwen, epi Dè milye de moun apre sa ki pral gen aksè avèk fòmasyon sa pou yo kapab tande e ouvri orizon yo pa rapò avèk jan yo te konsidere òganizasyon an evenman. Baryè jeyografik yo jan nou di la depi yon moun pale kreyòl li kapab tande e konprann sa w ap di a. Epi genyen de kontni yo ke nou pral itilize sou you done ki ap enterese ke se swa kliyan ki nan domèn nan oubyen lòt strateji ki kapab sòti apati de li menm ke se swa marketing komèsyal, kominikasyon epi de zòf a lavni ki pral vini pa rapò avèk sa. Men, pwen nou kapab soulve nan sans sa, Pwen nou kapab soulve, se ke òganize yon evenman an liy, li vin konstitiye yon lòt medya. Li vin konstitiye yon lòt fason ke moun kapab konsidere yon seri de sektè. Tankou nan debu nou te pale de diferan evenman ke nou konn genyen nan peyi Dayiti tankou fèt chanpèt, fèt patronal, nou konn genyen konkou, diferan bagay. Lè nou ap pale de òganize evènman dijital la, se pa sèlman kòmsi evènman ap fèt epi yon kamera oubyen yon telefòn ap filme epi mete bagay la live.

Wi, on en la. Wi. Oh, dako. Wi. Wi, lè nou ap pale de evenman digital la, se pa selman organize yon evenman epi gon kamera ou yon telefon kap filme sa ki ap fèt yo. Men se sitou depi nan planifikasyon an, gen yon chef de proje ki gen tan kalkile epi adapte evenman an pou li kapab yon evenman dijital oubyen nimerik jan nou kapab yon evenman kote ke moun nan lè l chita lakay li, li pa santi l regrèt ou di mwens moun nan nenpòt kote l ye nan mond lan li pa pèdi anyen. e ke evenman adapte pou li menm ki chita lakay li a menm jan ke li adapte petèt pou moun ki an prezansyèl yo. Sa mande yon kokennchenn planifikasyon e pou nou kapab fini, n ap di ke kòman nimerik la kapab enpakte sektè evenmansyèl la disi 5 an an Ayiti. Premye enpak la, li pral anrichi, paske se yon sektè ki an plèn evolisyon mondyal, e sitou an Ayiti, e pa rapò avèk enstabilite ke nou ap viv la, E bon, e menm enstabilite sa tou, digital la kontribiye ladan, paske w ap tande gwo seri de moun ki gen moun k ap swiv yo, k ap voye voice, k ap fè videyo, epi moun ap swiv yo, ap tande tout sa y ap di, epi apre sa pou y ap kòmante, tout kalite bagay. Tout enpak sa yo moun sa yo genyen an, se apati de digital la. Kounye a, menm jan pandemi an te ba nou egzanp lan, kote se vre medya yo te la, yo t ap di men ki kantite dè milye, montre, montre tou, montre sesi, montre sela, tout moun pè, kòmsi anksyete a pi wo nivo, w ap mande Senyè, bagay, maladi sa y ap pale a la, Kisa sa bagay sa ye la depi ou wè yon moun ap touse mezanmi se vre yo konn fè de video ki parèt komik men li te vre li te vre lè ou kote epi moun nan ap touse moun nan ap touse moun nan gripe bon ou gentan sispèk paske imaj ki rete nan tèt ou a se imaj twou a ke w vle l ou non sitou lè y ap montre Itali y ap montre w nonb de moun y ap mete tout kalite, se imaj sa ki te rete nan tèt ou. Men a pati de sa, yo sèvi l, yo pa rete itilize l pou pati negatif la sèlman kote y ap montre moun ki mouri y ap antere. Men, Evenmansyèl la pou yon rebon apati de sa pou di an ok se de li m viv epi pa rapò avèk maladi a m pa ka fè m pa ka fè konsè m pa ka fè sesi m pa ka fè sela ok nou pral itilize l yon lòt sans. E menm pou chanpyona foutbòl yo e menm baskèt nou te wè ke yo te reprann. Se vre o debi pat konn gen moun ditou nan match yo, kisa nou te konn wè yo fè? Yo abiye stad la. Yo abiye stad la, epi kamera ap montre w, jwè yo ap jwe, epi menmenmenmenmen tout moun chita lakay yo, y ap gade, men se tankou jan yo mont, jan konsepsyon an fèt la, se tankou stad la te plen moun. Gen de lè m konn chita m ap gade, m ap di mari m konsa, sa sa ye la? M te kwè yo di pinga gen moun ki al sou moun batay sesi sela. Mari m di non e pa moun non. M pa konnen si se, m pa konnen si se oswa yon tapi oubyen si se de kouvèti yo mete sou chèz yo oubyen èske se yon efè limine. ke yo mete sou chèz yo, ou wè stad la plen moun. E menm bagay la tou pou baskèt. Epi lavi l reprann. Lè w gade ou wè la kounye a menm gen yon seri de aktivite, se pa par vu. Ou al legliz, se vre yo te fèmen legliz, menm an Ayiti yo fèmen legliz, moun pa ka al legliz. Men lè w ap gade ou ap monte sou yon seri de paj legliz, ou ap gade 30 mil, 40 mil moun ap swiv sèvis. Menm sentsèn tou, bagay yo te re-envante. E men nou menm a pati de sa, malgre sitiyasyon nou ap viv an Ayiti a, mwen kwè ke nou kapab fè yon vrèman yon bond kap pouse nou vè lavan. E bon sa ki ap pral pouse nou vè l avan, ou konn ki sa l pral mande? Li pral mande pou ke nou anrichi cursus e nan fakilte nou yo. Paske nan talè a m te fè mansyon de sa, depi yon moun tande yo pale de event planner ou wè se bagay, e pa menm event planner nan bon sans lan non, se moun k ap fè dekorasyon nan maryaj. Yon event planner li pa fè dekorasyon. Li ka fè sa tou, men yon event planner li tèlman gen bagay pou l fè, sa kesyon dekorasyon se dènye bagay la. Ou gen event designer, event designer a se li menm ki la pou fè makiyaj pa rapò avèk planifikasyon evènman an. E de sektè sa gen yon pakèt lòt metye ki kapab vini avèk li menm. Ou konnen ki sa m kwè, ou konnen ki enpak, yon premye enpak mwen kwè ki pral resòti de nimerizasyon evenmansyèl, se gen yon lekòl evenmansyèl. E m ap kwè, Bondye, pou ke se mwen menm ki genyen lekòl sa. Pase m twò, se yon sektè ke m twò renmen, se yon vreman yon pasyon pou mwen. Yon lekòl evenmansyèl, kote ou ale, lè ou al nan lekòl la, ou ka vini, e, kòman, chèf de pwojè. Chèf de pwojè a, se pa lè sèlman ou nan domèn e, ou nan sektè konstriksyon, oubyen ou nan sektè. e finans. E pa lè sa sèlman ou gen chèf de pwojè pou evenman se kote moun nan ale, l ale sou teren pa rapò avèk tip devenman nou konn genyen nan diferan pwovens nou yo. Moun nan ale epi menm al fè yon etid de mache epi ki di kon sa ok ou wè a pati de e e kòman m te kapab di fèt Sen Lwi ki sot fete Jeremi. men ki sa, men ki sa pou nou kapab atire envestisman Jeremi, men ki jan nou kapab fete fèt Sen Lwi, epi men men men pou nou vann li atravè le mond antye, kounye a men men pou nou rele, lè nou rele moun vin envesti, vin fè e e mete, mete e e otèl, mete, vin konstwi inivèsite, vin mete izin, epi pou yo kapab wè. A pati de evènman sa a, e evènman ki pral vann, se vre ap toujou gen kominikasyon. Paske a pati de sa moun nan wè a, l ap toujou vin poze kesyon. Ap toujou gen kominikasyon vèbal, ap toujou gen rankont. Men a pati de yon evènman sèlman, epi ou menm ou vann tout zòn Sid la, Lèm di van nan souple pa diseke peyi a bay li a blan non men van ni pou ke nou kapab fè e devlopman e sitou de devlopman dirab se a pati de la lè gen otèl lè gon se de izin ap kòmanse gen lopital ap kòmanse gen lekòl ap kòmanse gen inivèsite epi plis moun ap kapab al envesti. Kounya touris tou ap vini paske gen otèl. Kèlke swa tip dotèl ou ta vle konstwi a. Hein? Ke se swa se otèl ki adapte avèk milye a, ke se swa de otèl bon ki pa vrèman rekòmande paske nou konnen Ayiti li sou yon fay.

tant lame konn itilize yon seri de gwo tant epi lè w rantre anndan an byen meble, salon, sal a manje epi chanm moun nan, sal de ben tout bagay men kote an plèn nati moun nan ale pou l al pase yon tan pou l kapab pran repo despri l. Ou kapab atire envestisè ke se swa lokal oubyen etranje vini vin fè tip de bagay sa yo nan pwovens nou yo. Non sèlman de zenvestisman dirab, epi a lon tèm tou, sa ki ta pral, sa ki pral bay yon debi a desantralizasyon, kote ke gen 15, 20 tan nou te vreman aksantye sou li a, kote ke pou n desantralize Pòtoprens. Pase lè nou ap vann atou ke nou genyen, chak fwa m toujou ap pran seri de videyo, y ap montre bèl lanmè nou, mwen m tal Jeremi franchman m di konsa, gen de lè m sur ke blan an l ap fè yon seri de fim, li vin filme lanmè nou yo, epi l al kole l nan fim nan, men l pa janm di si se an Ayiti l vin pran imaj sa yo. Lè m di w yon seri de bèl lanmè a. Kounye a menm, pou w ap vann, apati de evènman sa yo, pou w ap vann lanmè w, pou w ap vann diferan sit nou yo, gwòt nou yo, e w ap vann kòman fòn nou yo, flò nou yo, e, Epi jan ayisyen an viv, jan nou viv vye, e pa konsa, gen anpil lòt peyi ki pa viv konsa. Anpil lòt peyi. N ap vann koutim nou, mès nou, kilti nou. Se, se, se, se, se rete w t ap rete w t ap di o o sa k pase konsa? E mwen menm sa a se, se enpak sa m wè kòmsi evenmansyèl la nan senkan. Se pa yon bagay ki ap acheve non, ki ap debute pou nou pou nou kapab e mete Ayiti sou ray devlopman ke nou vle mete l la. Paske pou peyi a devlope, nou pa ka sèlman konsidere aspè ou konnen depi ou pale de devlopman ou pale ekonomi, finans, tout bagay sa yo. Se yon tou, se yon tou. Gon seri de envestisman ke ou pral jwenn se evenmansyèl la ki kapab atire yo pou ou, ka pral vann peyi a. Apati de sa nou konn abitye fè yo deja, byen striktire yo. Epi gen de pwofesyonèl ki konnen sa l ap fè a, kounye a men menm ki pou vann aktivite yo. Nou itilize nou itilize entènèt e nou wè semèn dènyè la ki sa Johnson Napoléon te fè pou Okap. Mwen m t ap suiv depi debi, depi premye mesaj la m t ap suiv epi m rete la m ap gade m ap gade jiskaske fèt Okap fèt. M pa t etone men kèlke pa tou Sa ki ka yon ti jan rann ou pèplèks se pa rapò avèk enstabilite ki genyen nan peyi a, ou t ap di konsa, èske moun ap. Men lè w gade ou wè, gen yon jan w vann aktivite a, gen yon jan entènèt la sèlman, kote ke 85 pousan nan popilasyon mondyal la yo konsome kontni entènèt la, ou pa ta ka, ou pa ta ka atann ou mwens ke sa. Mwen ta ka atann ou mwens ke sa. Mwen men mwen kwè ke e de konsyantizasyon, di fè ke kounye a nou chita nou ap pale de sa, se kelke choz ki vreman byen. Hein? Se kelke choz ki vreman byen e de la etan done ke se di chòk dè zide jayi la limyè, m panse gon revèy ki pral fèt nan sans sa pou ke nou kapab vire evenman yo an favè nou. E san konte non sèlman atire, kirsys e fakilte nou yo ap anrichi, N ap fè pwomosyon pou sektè touristik la, n ap atire envestisman nan zòn sa nou di swadizan rekile nan peyi a. Sa ki pral vin gen retonbe kote ke fòk leta pral wè nesesite pou l fè wout, pou l fè tout yon seri de bagay. Kòmanse avèk yon desantralizasyon de Pòtoprens, kote ke yon seri de biwo leta y ap wè ke pou yo gen de sikisal ki byen founi, ki gen tout kòman sèvis ke yon sitwayen kapab bezwen, kote ke ou pa oblije se nan kapital la pou vini pou fè yon paspò, se nan kapital la pou vini pou fè ki sa ankò, kat didantite, kat didantifikasyon nasyonal, tout bagay sa yo, ou pa oblije tout sèvis sa yo ap disponib men sitou nan chèf lye yo omwen y ap disponib. E kounye a avèk kesyon kriz elektrisite ke nou ap viv la nou wè ke Avèk pa nou, gen yon debi ke nou kapab fè an atandan ke nou gen dè dot envestisman ki pi enpòtan fèt pou ke elektrifikasyon kapab fèt efektivman. E de la etan, ou konn kòman non sèlman ki jan desantralizasyon pral fèt, pral gen dè santèn de milye danplwa dirèk e endirèk ki pral kreye. Moun ap sispann soti nan peyi yo, nenpòt kote yo soti a, pou yo vini Pòtoprens paske yo konnen se la yo ka travay. Ap gen dè ekòl pwofesyonèl, ap gen dè sant inivèsitè, ap gen diferan magazen, le moun nan ap konnen ke lè l fin aprann yon bagay, pa rapò avèk debouche ki genyen nan zòn li an, l ap kapab travay la. epi revni yo ap divèsifye paske apati de la, paske nan lòt peyi ki fè eksperyans lan avèk evenmansyèl, ke se swa konvansyonèl oubyen evenmansyèl dijitalize, genyen dè santèn dè milye danplwa dirèk e endirèk ke se swa moun ki. restoran, ke se swa moun ki nan domèn konfeksyon, ke se swa moun ki nan domèn makiyaj, nan domèn estetik, tout bagay sa yo, tout sa yo se de retonbe de sektè evidmansyèl la. Alors, se tou sa m te gen pou m prezante pou nou, m pa konnen si tout fwa nou ta gen de kesyon men gen pwen ki pa klè pou nou, mwen la mwen disponib m ap tann kesyon yo. Alo?
Alo?
Alo?
Anfòm? Wi. Donk, la kounye a n ap pran kesyon. Nou ka toujou.